Bonswa frèm O li plis Koman sa ye? Non an se Alte Adrien Kazèk premye seksyon Nouvèl Torèn komin Kenskòf. Premye seksyon komin Kenskòf la e li fè pati komin Kenskòf men komin Kenskòf la gen 5 seksyon kominal. e ki konplete komin nan men nou youn nou se premye e seksyon kominal la e mwen menm m fè pati youn nan kòdinasyon konsèy administrasyon pam nan ki se ki dirije pa 3 manm epi plis 5 azèk. Ok m byen kontan mòn sa se pa sèl li ki te yo 2 fi a se te de timiska jiska kajak e jodi a pa rapò avèk e pase nou. nan tèt seksyon an kòm etan ki reskonsab kazèk zòn nan, nou te fè plizyè atanta pou nou te kapab wè si nou te kapab mete yon amelyorasyon sou wout sa a deja. E depi lè m te fin rive o pouvwa, vi avèk materyèl sa a nou te genyen avèk Alfredo Junior Antoine ki te pèmèt nou genyen l. Men, te vin gen ti difikilte, kontrent fè nou pa t ka rive fè sa nou te dwe fè a paske nou te bezwen mato pikè, nou pa t ka jwenn li. Men, apre. Lè nou te kapab chita avèk meri a epi plis ke majistra yo, nou te vin jwenn avèk ejenyè a ki te vin fè atant a plizyè repriz pou yo te ala materyèl la popilasyon an te kanpe yo di non. Li pèmèt nou jwenn mato pikè sa a e ak mato pikè a nou sanse ap pot solisyon de ti miska rive jiska kajak e denyè mòn nou ret vin pot solisyon la e kajak ki pi gwo defi a e m sanse fòk nou pot solisyon an kanmenm ladan. Nou gen 6 mwa de sa depi n ap fonksyone sou wout la la. Pako ou wè nap fè la, se bay yon pèse pou machin, moto yo ka moute alèz pase li vin komèt yon danje tou lè se nèg yo ap met kòd pou yo kapab fon ti kòb. Men li te ka yon bon bagay pou yo men yo gen te dat yo vin itilize l mal, yo tòtiye moun yo. Yo ba yo presyon, gen yo jiska tire kou sou yo. Nou menm pou nou ka mete yon lòd ladan etanke otorite lokal, nou di fòk se wout la ki pou amelyore. Jodi a, defi a nou di w pi gwo espas la se Kajak men nou ladan l la. Sa vle di nan dezoutwa jou ankò, depi materyèl la ap kontinye ban nou sèvis paske l sot ban nou pàn la, E yèswa vin maten an pann nan rezoud, nap met solisyon nan sa. Pap di w wi avèk kèk evade ki te sot nan prizon, te gen kèk dezòd ki te atante fèt sou zòn sa la. Men, nou menm etanke otorite lokal, nou te pran tout angajman nou mete avèk popilasyon an, nou frennen bagay sa. Nou pa konnen ki sa k nan plan moun kap di l yo. Men nou menm tou nap prepare pou sa tou. Paske nou konnen. Nou pa gen kach kach. E sak fè nou pap kite kay moute ti pil ti pil sou kwen pou nèg jwenn kote pou yo kache. Nou menm nap prepare nou, nap mete 2 brigad sekirite nou e majistra tou ap travay de konsè avèk nou. Nou mande fòk nou gon sou komisari nan zòn nan mete avèk besap pou nou pwoteje anviwònman tout espas mòn sa yo pou nou entèdi moun travay mal sou yo pou kraze wout sa pou l ka rete. Yon referans pou tout 4, 5 depatman nou pale la yo si yon moun bezwen al wè fanmi l pou yo ka al wè li. Tan pase a, nou sonje sou Pè Siko, yon ansyen prèt, ki te fè entèvansyon, ki te pèse wout sa a de isit la avèk Segen. Men yo potko wè twòp, twò wè enpòtans li. sou pè kare ankò yo te fè sou gouvènman Preval la. Men jodi a, vi avèk ensekirite a ki sou tout peyi a, lè nou menm etanke otorite lokal nou gade nou wè pwoblèm moun nan Gran Sid, moun nan Berlans, moun ki soti jis nan zòn Fon Parizyen, Tyòt, k ap pote machandiz pou vin nan tèt mòn nan la a, e transpò a tèlman frajil e gen de sa k konn pèdi nan men yo, se sa k pèmèt nou te pran angajman, nou di fòk nou pote yon solisyon. Vi avèk komin nan, majistra yo, nou menm kazèk, e avèk yon aktivite konbit nou met sou pye, e ki ap bay rezilta ou wè jodi a. M panse Sa trè byento wap jwenn repons lan paske avèk meri an nou pral chita pou nou idantifyel. Nou pral mete yon sin ki pral idantifye de depatman lwès la ki se komin kenskof la epi ak sidès. M panse depi w pral rive la bèl antre k pral genyen an ap moutre w ki kote k pou kenskof ki kote k pou sidès. Mesaj map Kontinye lanse. Se remèsye tout ekip ki travay ansanm avèk mwen etanke otorite lokal pou nou rive la a. Nou pran egzanp meri an jan m sot di w la, epi plizoumwen komite konbit la nou genyen ki travay de konsè ansanm avèk nou, konsèy administrasyon seksyon kominal la, plis plizyè lòt zanmi nan depatman Sidès la. Yon potorik gason tou k toujou prè pou l bay tout inèji l, tout sipò l avèk nou ki se Deonèt Deyis. N ap mande tout lòt gwo potorik gason nan Sidès yo, nan tout lòt depatman yo pote kole avèk nou ak konbit la pou nou kapab fin koupe wout la, mete l pwòp epitou betone l, kapte dlo k ap fè dezòd nan wout yo pou l rete yon signe de referans pou kominote a avèk plizyè lòt depatman yo e pote sipò ban nou e m ap konseye tout lòt kòlèg mwen yo kazèk sou tout 10 depatman mete yo nan konbit foure kò yo

Nou toujou kajak Nou sot fè yon ti pale ansanm avèk kazèk la Kazèk zòn nan ki sot ba nou detay sou travay kap fèt yo E ki ba nou detay tou yon ti istorisite de zòn nan E nap raple w kote n ye a nou nan premyè seksyon kominal Kenskòf Nouvèl Tourèt Kenskòf Ebyen mòn sa se yon se de gwo mòn

la a pou nou fè w viv kòman sa ye e kazèk zòn nan toujou bò kote nou ebyen nou ap pèmèt ke ou swiv kòman sa ye kèlkeswa kote w ye n ap di w pa bliye abòne avèk platfòm nan e fè yon zanmi w yon fanmi w konekte ansanm avèk nou men jan nou menm nou tou nou travay toupatou anndan tèritwa nasyonal peyi dayiti men jodi a ankò yn fwa.